Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Alelouya, alelouya, alelouya Nap di Shalom a tout wa, tout rèn, tout prens a tout prensès Ke Aba a beni nou, ke Aba a pwoteje nou, ke Aba a ba nou kè poze e ke Abaya panse zorèy li, tande priyè nou, epi pou l pran priyè nou an konsiderasyon. Alelouya! Alelouya! Alelouya! Chè frè e sè, avan ke Elder Nelson kòmanse etid la, Elder Nelson di nou konsa ke gen yon bagay ki rive Nou ret an silans nap tande kisak rive. Lew Nelson fè nou konnen ke li te prepare le liv dè nonb chapitre 8. Map di nou jodi a, se pa yon erè li te ye. Nonb chapitre 8 Kisa ke yo pale nan Nonb chapitre 8? Se sèvis de konsekrasyon moun Levi yo. Sèvis konsekrasyon moun Levi yo. Jodi a, nou rive yon kote ke Levi. a la queue. Levi ap peye sa ke l te fè ki mal. Kisa ke Levi te fè ki mal? Levi ta sipoze anseye pèp la. Se prèt yo menm ki antrene pèp la nan sòlòkòtò. E jiska prezan ke ou wè ke gon pakèt bagay ke moun yo ap fè deyò la, se se bagay ki konn fèt anndan tanp lan. Se se de seremoni ki te konn fèt anndan tanp lan. Kiyès ki te konn fè yo? Se prèt yo. Se prèt yo kal bay enfòmasyon sa yo. Kounya la nou rive on kote se lè pou sasèdòs la kanpe. Se mesaj sa a nou ta sipoze pale jodi a e nou ta mande Elder Nelson ki te prepare li si l te ka ba nou mesaj sa a saba pwochen. Paske li rive nou pa kab rete nan an ap ap ape nou pa kab rete ape pale de yon yon pakèt enfòmasyon ke abaya vi vin ba nou paske abaya m esplike nou lè sòm lè pwofèt e la tora kounye a la fò nou kòmanse antan ke levi pran plas nou paske plas nou se sasèdòs la. Plas nou se prepare nou pou konsekrasyon an. Annou annou al nan aktyalite pou nou wè kisa kisa ki ki rive dènyèman la. An janvye 2026, gouvènman St. Kitts et Nevis pale avèk Etazini. Yo di Etazini ke y ape asepte seri de refijye ke kil genyen ki pa ka retounen nan peyi yo. Si gon pwoblèm ki pa ka jwenn nan peyi yo, oswa ke yo yo gen pwoblèm pèsonèl nan peyi a, y ap asepte yo. Men, genyen yon esepsyon. Se di ke tout moun nan Karayib la ki gen ti pwoblèm, voye yo ba yo. Yo di gen yon esepsyon. Sa te fèt nan 8 janvye, yo te voye lèt la nan 8 janvye 2026, 2026. Yo pa p asepte moun ki nan seri de pwoblèm tèlke vyolasyon seksyèl, moun, moun ki gen seri de bagay ke yo ta sipoze. Yo ta sipoze arete moun ki pata moun, moun ki gen ta gen pwoblèm avèk la lwa. Epi kiyès moun yo pap asepte ankò? Yo pap asepte ayisyen. Pwen bar. Yo pap asepte ayisyen. Kiyès sent ki tiye? Sent kits se izrayelit. Map mande ke kiyes nan nan nou menm ki ki konn tande pale de de de sent kits se se de peyi ki ansanm se de tè ki ansanm kiyes la ki konn tande pale de yo menm bon nou genlè pa konn tande pale de yo menm kibò yo ye

ki se manb caricom o menm tit ke nou menm, men malerezman mwen menm kwè ke antan ke manb de la caricom nou se yon fragman ekstrememan neglije e ki pa gen oken dwa dan la caricom, notaman dwa de deplasman. Gen yon yon chart entènasyonal pou n ta rele l konsa antre lèpil la caricom 73 e ki vin bay dwa a tout moun manm caricom yo e youn kapab deplase san pwoblèm al nan peyi lòt e pou de zafè pwofesyonèl etsetera men poutan yo gen dwa vin an Ayiti men Ayisyen pa gen dwa lakay yo ok e se tou lè peyi manm de la caricom e se yo jodi a la ki mete gouvènman an Ayiti yon pakèt istwa etsetera. Se vre ke ils ont ete itilize pa Lonkle Sam pou kapab jere lè kesyon politik an Ayiti, men m kwè ke si dirijan Ayiti yo yo gen kouy yo fèt pou yo sòti de la Caricom. Ok? Paske yo pa, yo pa, Kiba pa nan Caricom, Kiba pa mouri. Kiba pa nan, pa nan, kòman yo rele a, l'OEA, Kiba pa mouri. Donk pa gen okenn rezon pou ke Ayiti kite, ap kite se pti peyi la de la Karayib, ap betize avè yo. An tou ka m pa konnen, men je kwa ke, e malerezman gouvènman Ayisyen pa reponn. Li pa reponn, li pa di anyen, men yo sèlman ap pase nou nan betiz. Se vre se frè nou ye, yo va rekonèt ke se frè nou ye. E yo se ti frè nou, nou se gran frè yo. Bay nou, nou, nou, nou menm nou endepandan sak san pa nou e se nou ki mete lespri lendepandans lakay yo jiskaske yo fè yo kado endepandans si yo endepandan. Bay ti tè, ti tèritwa sa yo se tèritwa de la grand Bri, la grand Bretagne et cetera. Bon, okipe oubyen te okipe men. Ki ap betize avèk gran frè yo. E m kwè ke gran frè a tou, lè ti frè a ap betize avè l, fò k ap ba l kèk zouklo, zouklo nan tèt li pou fè l konprann. Alelouya, alelouya, alelouya. Alelouya, alelouya, alelouya. Nou wè ke nou byen kontan bèl ti rale sa a Èldè Manuel an fè pou nou. Se rapò antre Ayiti avèk Sent Kits ki n, yo tou de se nan Karayib la. Men, apa de rapò pèsonèl antre Ayiti avèk Sent Kits, men yo di menm si ke yon Ayisyen ta Ozetazini, ki gen dwa pa gen pa te, ki gen dwa pa ka tounen lakay li, pa egzanp, kankou timoun nan ki gen dwa te vin isi yon bonè, li pa konn ankenn rasin, li di w konsa ke l pa ka retounen, voye moun sa yo lakay li, men pa voye Ayisyen ditou. Lè wap gade map la ou wè Saint Kitts genlè se pa rapò avèk Haiti genlè ke son son son son ti kote ke liye. Yap eseye montre w kiyès ke liye ou wè ke li pa nan ba lè lè grand zanti, Cuba, Haiti, la Jamaïque et Porto Rico apresa tout ti kote sa yo se ti kote ke yo ye. Paske moun pale de la Barbad, yo pale de Antigua, yo pale de Guaguadeloupe, yo pale de Dominica, yo pale de Sent Vensan, yo pale de tout kote sa yo, yo pale de Trinidad and Tobago, men ou pa janm tande pale de Sent Kit, son ti kote ke li ye.
Yo rele yo les îles de la mer. Les îles de la mer. Se konsa ke nan bib la rele yo. Men poukisa ki pwoblèm ki genyen kounye a la ke avèk levi. Yo gen dwa gen levi lakay yo tou. Men ki pwoblèm yo genyen avèk levi. Kisa ki genyen? Kisa kisa ke Levi te fè ki fè ke yo pa yo pa vle nan sèk avèk Levi? Chè frè e sè, nou prale nan nan yon nan yon vèsè. Nou prale nan yon vèsè e nap wè ke Men pou ki rezon ke n t ap di konsa ke etid la ta sipoze, ta sipoze pale de, pale de nonbo chapit 8, pale de konsekrasyon.

Paske prèt yo, se Levi. Se Levi ki te nan tanp lan, se yo menm ki prèt. Pa gen yon lòt tribi ki gen dwa prèt. Ni prèt, ni siveyan sakrifikatè. Nou konnen ke apa de sou se fò ke se Levi ki gen dwa prèt, men kankou siveyan sakrifikatè, apa ke fò prèt, men fò soti nan linye Arawon. Menm si ke l ap gen pou l chanje. Lè ke nou gen nou gen de dezyèm kontra a lè ke lè ke Izrayèl kanpe ankò avèk Yahusha HaMashiach ki kap kap kap kap wa men pou le moman ke al pale avèk prèt yo men nou menm prèt yo nou kite chemen Bondye a Nou lakòz anpil moun pa kenbe kòmandman mwen ba yo. Kiyès ki lakòz se prèt yo? Kiyès ki lakòz se Levi? Se Senyè a ki gen tout pouvwa ki di sa. Sela vle di ke se pa pou di konsa ke se Malachi ki di l, non. Li prete bouch Malachi. Li prete kout plim Malachi. Se mwen menm menm ki di sa. Sa vle di ke si w pa dakò avèk sa ke mwen di a, pa al batay ak Malachi, vin avè m. Se mwen menm menm ki di l sa. Paske m wè sa ke n ap fè. Sa di ke si ke jodi a la, se kounye a la n ap reveye, nou bliye kòmandman yo, se gran paran nou yo. Se levi Nou ta sipoze Nou ta sipoze leve nan wayote Nou ta sipoze konn tout lwa yo Nou ta sipoze toujou ala tèt Se ansyen paran nou yo Se prèt yo Epi lap kontinye Nou pa kenbe kontra mwen te fè Ak fanmi levi yo. Paske lè yo fin di prèt yo, ou konn wap panse ke ok prèt yo, men Abaya li vin pale li vin lage klè devan nou, nou pa kenbe kontra mwen te fè ak fanmi Levi yo. Kontra sa yo pa kenbe l. Kè se kontra a? Se latora. E prèt yo pa t gen sèlman, yo pa t gen sèlman to, Tora, Tora a, ekri a, yo te gen Tora pale a. Paske yo te gen tout Ekwansyon nan nan men yo, tout Talmid la se nan men yo ke l ye. Epi se ki wòl yo, se tou, pou tou, te al preche Pawòl la, al fè tout pèp la konnen men Pawòl Kreyatè a. Sak fè ke nou egare kounya paske nou pase nap fè yon pakèt tan san wa san san san prèt san sakrifikatè se se problèm sa nou gen la kounya la men kiyès ki mete nou nan problèm sa se prèt yo Se levi yo. Se gran paran nou yo. E sa fè n di nou konsa ke wòl nou kounye a se depi kounye a pou n konnen ke nou gon wòl apa. Nou gon sasèdòs pou nou prepare. N ap fè etid ilèvre. Nou p ap sispann fè etid la. Men nou gen yon konsekrasyon. Paske jan ke Abaya te mete nou apa, lè ke nou fin gen konn konn pawòl la, fò nou konnen plas nou. Lè ke nou ap pale nou de de de de de 144 mil, 12 mil de de de chak tribi, ilè vrè. Men nou gen yon plas, nou gen yon wòl pou nou jwe. Kounyea la a Aba a pwal pale nou de sa kap pase Levi nan vèsè 9, Se poutèt sa, map fè tout moun pèp Izrayèl yo derespekte nou, tout moun ou ka konte sou dwèt ou konbyen peyi ki asepte Ayiti se yon gwo peyi ke nou nou toujou ke ki pa janm ba nou pwoblèm, ki toujou swete nou byenveni, se le Brezil. Epi ki pa ba nou pwoblèm tou nan sa fè ke nou yon pakèt Ayisyen o Brezil depi ke ou konfòme ou, pa gen pwoblèm. Epi nou gen Mexique tou ki yon jan pafwa ba nou yon lè fwa but ki asepte nou tou men ou ka konte sou dwèt ou mesye kap pase le vi yo menm kounye a la se pou tèt sa map fè tout pèp Israel yo despekte nou yo pa pale lòt nasyon yo non pa pale de edomit yo non yo pa pale de arab yo non yo pale de nou menm nan mitan le vi a menm Tout nasyon nan mitan levi a derespekte nou. La Familia.
La Familia. Paske pa pa pa bliye ke lè lè Salomon peche Abba di konsa, m'ap met pwoblèm nan mitan lakay ou. Se sa k rive nou la. Epi y'ap kontinye. Y'ap pran nou pou vakabon. Depi ou pran yon moun, depi ou rele yon moun vakabon, ou pa bezwen defini ki sa ke l te ye. Ou pa bezwen di kon sa ke si l te nan vòlè, si l te nan visye, si l te nan dwòg, si l te arete pi plizyè fwa, se vakabon. Lè ke w ap leve moun lakay ou di kon sa ke pa jwe a entèl, ti timoun entèl, moun sa yo se vakabon yo ye. Ou pa bezwen di w anyen ankò. Ou pa bezwen espesifye anyen ditou. Yap pran w pou vakabon. Ou pa ka vin lakay yo. Pase vakabon w ye, ou pa ou pa konn sak rele lòd e disiplin. Ou pa konn sak rele viv. Ou pa konn sak rele lapè. Ou pa konn sak rele viv ansanm. Menm lè ke w ta di konsa ke ou se ou se yon vodouyizan, vodouyizan konn viv ansanm. Se di ke ou pa anyen, ou se yon moun ke ou ou se yon yon yon yon yon grenn sink, ou se yon moun kankou ke yon moun ki toksik. Se di ke yon moun pa ka byen bò kote moun sa, m pa vle moun sa nan peyi m. Epi la kontinye aba di m poukisa, paske nou pa fè sa mwen mande nou fè. Nou pa fè sa ke mwen mande nou fè. Kounye a jodi a, aba a fin ba nou konesans pou nou fini fè sòm yo, nou konprann yo trè byen, nou fini avèk yon grand pati de pwofèt yo, konn ap etidye yon gwo pwofèt, pwofèt de Jeremi, fini avèk yon pakèt, yon pakèt ti pwofèt, epi nou fini avèk gwo Izayi. Kounya nou nou manke yon gwo Ezekyèl kap ret tann nou. Men kisa aba mande pou n fè? Se ale preche pawòl la pou anseye pèp la. Se sak fè ke fò n kòmanse kanpe se nou pou kounya pou n pale de sasèdòs. Se sa Nonb chapitre 8 la voye di nou. Se enfòmasyon sa ke aba ya te voye ba nou li pase pa Elder Nelson. Pa panse ke nou pwal gen yon pwofèt Jeremi non. Se enfòmasyon an ap vin kode sou nou, se nou menm ki pou konprann li, se nou menm ki pou ouvè zye nou. Paske travay a pa la pèp la nan tout fason. Se di ke a pati de jodi a, fò nou konnen ke se Levi ke nou ye, nou gen yon sasèdòs. Nou se yon, nou apa. Paske nou vin wè a travè etid ke ke n ap fè, sa ke n ap etidye yo se pa pawòl pase yo ye. Se pawòl ki pou an, ki pou fòme nou. Men lè w ap fòme yon pèp. Fò ke ou fòme li a jan ke Aba a te di ou fòme li. Men ki jan ke ou te fòme Levi? Levi, se pou l fòme, se li menm ki pwal fè sasèdòs. Ki sa l pwal fè? Se li menm ki pwal aprann ki ki jan, ki jan ke pou l, pou li, pou li, pou li, pou li boule lansan, ki jan pou l fè sakrifis, ki jan ke pou, pou li, pou li sos, sos konnen twonpèt, ki jan ke pou li, pou li aprann ki sa k rele lye sen, lye trè sen. Yo di ke li gon fòmasyon apa. Se kounye a la, depi kounye a la pou nou konnen ke fòmasyon ke nou nou bezwen an diferan de fòmasyon, nou pa pou di moun ke ki ki ki kako gen ki gen ipokrizi, on moun ki santi ke nou nou all dat, se pa sa ke li ye. Sa ke li ye se nou menm levi a gen on wòl pa l apa. Paske y ap pase nou nan betiz. E di nou konsa ke nou gade sou figi moun lè pou n di sa lalwa mande. Nou gade sou figi moun lè pou n di sa lalwa mande. Kijan sa ye? Lè Levye ap preche, L ap pale pawòl lalwa a. Kounye a, si lalwa a ka ofanse w, li pa ba ou l. Si l wè ke w ap fè yon bagay ki pa byen, li pa ba ou l. Se sa k fè ke. yo vini ape antrene pèp la non lòt bagay paske sa pèp la bezwen se verite a se sa kè abaya bezwen pou di a pa gen patipri fò trete moun tout jan kounye a si ke ou pa bay li sa w pral fè avèl sa w pral fè avèl apa gade nan kisa li leve tonbe. Ou ta di konsa ke yo pa, yo pa bay li, yo pratike l pou kont yo, pratike l lakay yo, yo pratike l avèk fanmi yo. Non, gade kisa yo tonbe, yo tonbe pi ba pami les douze tribus. Se nan sa nou ye la vre. Chè frè e sè, an nou kòmanse panse a sasèdòs la. An nou kòmanse konprann ki sa ki sasèdòs. Nou kòmanse konprann nou se yon nou se yon gwoup ki apa. Nou se yon gwoup ki apa. Nou gen yon wòl apa. Gen yon enfòmasyon apa ke Abaya genyen pou li kominike avè nou. Fò nou kòmanse ou gon aktivite, gen yon èv wa bay a, gen yon, gen yon, se di ke si se sa ke ki nan san w nan kòmanse pa montre l. Se sak fè ke plizyè fwa nap pale, nou pa legliz. Nou pa vini la pou al tande. Nou vini la, nou reyini pou al aprann kisa pou fè. Ou vini la pou al resevwa enstriksyon kisa pou w fè. Si ke w santi ke la ou bezwen ou santi ou bezwen vin vin vin tande, ou fin di konsa ke Amen and Alelouya epi ke w al kontinye biznis ou, ou poko janm konn sa ke le levi. Cela veut dire ke nou repòte. Chak samdi pou nou pran 1 enstriksyon pou n ale aplike. Annou konprann wòl levi a. Sela vle di ke se pa nou menm ki pou vin di yo konsa ke o men, men, men yon pati pou al li. K ap gade yon leson di konsa ke pou n al li chap, chapitre, chapit 9 nan Deteronòm. Fò n tout gen tan konn sa paske nou apa. Nou se yon pati ki gen yon privilèj e pa le fè ke nou pat egzèse li nou peye sa. Jiska prezan nap peye sa dur. Lè wap reflechi se pa ki fè dlo sot nan zye ou. Men nou gen dwa di konsa ke o Abaya atis ou ta dim konsa kisa poum fè? Men li diw kisa pou fè. Se lè pou nou ap panse kanpe sasèdòs la. Nou gon wòl apa pou nou jwe. Wòl nou kounye a la a, se separasyon. Aba ya di Moyiz, gwoup moun sa yo, separe yo. Se pou mwen yo ye mete yo apa. Yo pa gen yo pa gen kay, yo pa gen tè, yo pa gen tout sa ke yo genyen se abaya se pou abaya menm ke yo ye. Ki bò kilè l kòmanse? Se lè se lè ke nou nou te an Ejip. Lè ke a abaya tiye tout tout tout tout pou premye premye mal yo nan nan nan nan nan tout nan tout an Nan tout gason, pa sèlman nan tout gason, nan tout moun, nan tout bèt. Men l pa manyen pèp Izrayèl. Kounye a, Bala di, O, m pa manyen pèp Izrayèl. Poutèt sa, pou premye gason yo ta sipoze pou mwen, ok, m pap fè sa ankò, m pran Levi. Mwen pran levi. Se levi ki pou fè tout sa ke m bezwen. Nou pa di konsa ke se levi ki sipoze yon pwofèt. Non. Nou pa di konsa ke se levi ki sipoze yon gouvènè ou swa yon wa. Non. Wa se, se Juda. Paske la Bib la te di konsa ke ap toujou gen yon, ap toujou gen yon desandan de de Leva sou twou twou, Juda sou twòn nan. E sa fè ke Wa nou pral gen se Yahusha HaMashiach ki sòti nan Juda. Men kiyès ki pral responsab tanp lan? Se nou menm Levi. Levi reveye w. Levi kote ke nou reveye a nou pa ka tonbe pli ba toujou. Se kote pou nou remonte. E si ke levi se tout lòt tribi yo yap tann se levi ki pou monte. Paske lòd la se levi ki pou genyen l. E lòd la kijan ke lap ye, se pa yon lòd ke Abayaka di konsa ke men lòd ke kem ba nou, se menm jan ke ou wè ke l voye nou nan Nombre chapitre 8, se konsa lòd la ap ye. Se konsa ke wap wè ke yon gwoup de moun ap mache diferan, yon gwoup de moun kap sonnen twonpèt, yap di moun sa yo kiyès ke yo ye, epi se lòd yo resevwa. Paske lòd la ap vini a ou menm sèlman pou ke lòt moun pa kab manyen, paske ou sonje kisa ki te pase nan bwat kontra a, se sèlman yon prèt ki te ka manyen li. Se lòd Rabaya. Chè frè e sè, lè a rive. Yon moun ki yon do ap pale de tan de la fen. Nou menm, nou menm ki levi, nou menm Izrayèl, lè a rive pou nou kanpe. An nou mande Elder Nelson sa ba pwoche pou l antre nan Nonb chapitre 8. pou nou retranpe kò nou, pou nou konprann ke lè a rive. Nou pa ka desann pi ba toujou. Peyi ke nou pa kab idantifye sou yon map ap manke nou dega. Tete nou de vakabon. Se lapwofesi. Men menm pwofesi sa a Li di konsa ke nou gen pou nou kanpe ankò. An nou kòmanse pran wòl nou oserye. An nou kòmanse konprann travay ke nou gen pou nou fè a diferan de lòt tribi yo. E se pa nou k ap fè l. Se Abaya ki pral fòme nou. Men annatandan n poko jwenn fòmasyon sa a, an nou kòmanse fè sa ke nou kapab fè. Pa kite sèvis la fini pou w di l konsa ke ou gen yon ti tan. Ti tan ke w genyen an se ap prepare w ap prepare w. Paske mesaj la ap gen dwa vini a nenpòt nou menm. Pami nou, nou gen èv pou nou kòmanse fè. Annou pran bagay sa yo an konsiderasyon, leve. Se te pou fèt Moche. Alelouya! Alelouya!
Glwa!
Alelouya!